Ou pa ka pral eseye pase yon pwòp film san ke ou pa genyen bagay sa yo m pral di w la la. Tanke ou pa travay sa yo, ou poko pre pou pase pwòp film, ou poko pre pou peye kont. Ki kantite mwayen nou genyen pou n ajoute sou yon kont, se 100 dola, se 200 dola, se 500 dola. Pou anpil moun sa ka anpil. Men nan trading, montan sa pa vle di anyen. S on trader, le fè ke m gen sètifika pwòp film, m ap poste l a goch, m ap poste l a dwat, montre moun ke, ok, m gen pwòp film nan men m, donk kounya la m ap byen pase. Alò ke depi apre 3 jou, moun nan pèdi akawont la. Anpil nan nou panse ke se paske nou pa t janm ka gen yon akawont 50 mil dola, nou pa t janm ka gen yon akawont 100 mil dola ki fè ke nou pa t janm avanse. Alò ke se totalman fo. Nou pa t menm prepare anyen. Nou pa prepare pou sa. Si ke w pa rasire w ke tou 3 bagay sa yo ok, pa okipe pèsòn ki pral di w ba yo kòb pou pase pwòp fim etsetera, vin fè kopi trading. Tout sa yo p ap itil absoliman ryen. Pase yon pwòp fim se pa pwen darive. Okontrè, Se komansman journey a. What's up what's up guys byenvini ankò sou chanèl la nou konnen deja non pam se Bright mwen pote pou nou yon lòt epizòd mind over money mèsi paske nou te like mèsi paske nou te pataje mèsi paske nou te comment nan 2 epizòd ke nou te poste deja yo sa montre ke nou renmen travay kap fèt la nou renmen epizòd mind over money yo e mwen menm plis nap montrem ke nou renmenl se plis map kreye plis epizòd pou nou Nan epizòd jodi a, nou pral pale de pwòp firm. Yon moun ki nan mond trading depi yon bon moman, li ta sipoze deja konnen kisa ki yon pwòp firm. Men gen moun tou ki poko ka konnen kisa ki vle di pwòp firm. Gen moun lè ke yo wèm poste 4 milyon dola funded, 3 milyon dola funded, nan tèt pa yo se yon moun ki gen 3 milyon dola funded lan. Se mwen menm ki gen 4 milyon funded lan. E kisa sa vle di funded? Kisa sa vle di lè nou di yon kantite kòb funded? Donk nan video sa nou pral eksplike tout bagay. Menm jan avèk anpil nan nou, nou gen bon edge, nou gen bon fason nou analize market lan, nou kapab di si market lan ka monte oubyen si lap desann, nou gen bon risk management, nou gen bon psikoloji, men nou pral bloke sou yon aspè ki vrèman enpòtan, se ke nou pa gen ase kapital. Imajine w ke nou bezwen trade, nou bezwen grandi account nou pou nou viv, pou nap fè retrè, pou nap peye bill, pou nap fè de seri de bagay. Men malerezman, kisa nou genyen pou nou ka, ki kantite mwayen nou genyen pou nou ajoute sou yon kont, Se 100 dola, se 200 dola, se 500 dola. Pou anpil moun sa ka anpil. Men nan trading, montan sa pa vle di anyen. Montan sa pa ka fè absoliman anyen. Bon, sa se avi pa m. Gen moun m konnen ki flip 500 dola pou 1 milyon. Gen moun ki flip, dayè m pa menm ka pwouve si se vre. Men, m konnen ke mwen menm pa rapò a eksperyans pa m, 500 dola, 200 dola nan trading, 300 dola nan trading, pa vle di absoliman ryen. Mentenan, se la a pwòp fim yo pral genyen enpòtans yo. Paske, pwòp fim yo ki sa yo ye anfèt, se de seri de konpanyi ki la, ki di bon, etan done ke nou wè ke gen on pakèt trader ki gen bon edge, ki gen bon risk management, ki gen bon psikoloji, men ki pa gen kapital, nou pral ba yo kapital pou yo trade. Gen plizyè pop film, gen pop film nan plizyè peyi, gen pop film futures, gen pop film forex, gen pop film um, gen plizyè tip de pop film deyò a, ok? Mentenan kounya la, objektif la se ki sa? Objektif la se, nap fè moun sa yo pase de seri de egzamen, yap peye pou yo pase egzamen an, ok, yap peye pou egza, yap peye pou yo pase egzamen an, and then nap ba yo yon kont, sou kont sa yo pral pase yon egzamen. N ap mande moun nan pou l rive a yon kantite pousantaj san ke l pa pèdi yon kantite pousantaj. Otomatikman ke moun nan gen kapasite pou l fè sa, li montre ke ok li gen disiplin ase, li ka jere lajan ase, psikoloji l bon ase, nou kapab ba li fon an 2 vre. Non, li pa an reyalite yon kòb yo ba ou tout bon, men yo fè w santi ke se egzakteman sa li. Gen pwòp fim ki mande yon sèl faz, gen pwòp fim ki mande 2 faz. Bon, kounye a pifò pwòp fim yo, yo mande yon sèl faz. Lontan pwòp fim yo te konn mande yon maksimòm tan, mentenan pifò pwòp fim yo, yo pa mande maksimòm tan. Yo pa mande w 1 mwa, yo pa mande w yon semèn, 2 semèn, ou just gen kont lan, nonb de fwa ke ou kapab pase l, wap pase l. Sof ke, Gen pwòp firm wap peye chak mwa, sitou pwòp firm futures yo. Ok. Epi gen pwòp firm kote ke son sèl peye yo fè, ou achte kont lan yon sèl fwa epi that's it. Nan nan kominote Le Bright lan pi fò pwòp firm yo se pwòp firm futures, sètadi pi fò pwòp firm yo se pwòp firm kote ke pèman li fèt mansyèl, pèman li fèt chak mwa. Mentnan kounya sa ki rive se ke gen anpil moun deyò a objektif yo se fè yon moun peye epi bal yon sètifika pwòp fim epi that's it. Eske pase yon pwòp film se yon destinasyon final? Eske pase yon pwòp film se fen journey an? M panse ke anpil nan nou Lè ke nou fin pase yon pwòp film, le fè ke nou mete nan tèt nou ke bon, vwala, se sa m te bezwen fè, nou vin pa ka avanse, nou vin pa ka agrandi pwòp film nan, nou vin pa ka kontinye aprann, nou pa ka kontinye grandi, paske nan may pa nou, objektif lan se te pase yon pwòp film. Ou pa ka pral eseye pase yon pwòp film san ke ou pa genyen bagay sa ou m pral di w la la. Ou pa ka pral pase yon pwòp film san ke ou pa genyen yon edge, ou pa gen yon strateji byen an plas. Dayè se sa ki objektif lan. Anpil moun yo just antre nan trading, le fè ke yo wè ok le bra et 4 milyon dola funded, ah banm al peye yon pwòp firm. Eske moun nan gon plan? Non. Eske moun nan li gon profil trader? Non. Eske moun nan gon strateji ke l pwouve ki ka mache nan mache a? Eske l eske l gon strateji ke li genyen pwòp a li menm? Non. Eske moun nan gon bon risk management? Non. Eske moun nan li li kapab analize pou l di ok psikoloji l ok. Non. Tan ke w pa travay sa yo, ou poko prè pou pase pwòp fri m. Ou poko prè pou peye kont. M souvan jwenn moun, yo vin kote m, degaje w montre m sa w ap montre m nan paske m bezwen achte yon pwòp fri m. Paske objektif lan se achte pwòp fri m nan. Objektif lan se pase pwòp fri m nan and poste sètifika menm jan avèk tout moun. Se sa ki glwa w lan. Se sa ki. M pa konnen, se sa petèt ki yo, ki petèt dènye nivo a. Alò ke pase yon pwòp film, se, se premye pa. M kapab di se, tout sa yo t ap fè avan yo se te echofman, pase yon pwòp film se premye pa. Konbyen nan nou la a ki pase pwòp film epi ki, menm kote nou gen pwòp film nan nou pèdi l? Dayè, statistik montre, non sèlman pa genyen anpil moun ki pase pwòp film, e nan kantite moun ki pase pwòp film yo, 99 pwen 6 pousan ou 7 pousan konsa pèdi akawont lan nan mwens ke yon mwa. Yo pèdi kont pwòp fim nan nan mwens ke yon mwa. Donk imajine w ke yon moun li al pase yon pwòp fim, petèt pa chans li te pase pwòp fim nan, petèt pa ba konnen li pran yon pozisyon, chans pou li san yon edge byen defini, san yon risk management byen defini, chans pou li pozisyon sa a li fèl fè pwofi, li eksploze epi li pase pwòp fim nan, epi moun nan panse ke nan tèt pal ok m son trader, le fè ke m gen sètifika pwòp fim, map poste l a goch map poste l a dwat montre moun ke ok m gen pwòp fim nan menm donk kounye a la map byen pase. Alò ke depi aprè 3 jou moun nan pèdi akawont lan. Poukisa? Paske li pat prepare pou pwòp fim nan. Alò, gen yon pakèt rezon ki ka fè yon moun pèdi yon akawont lè ke l fin pase l. Men moun sa yo pi gwo rezon ki fè ke yo pèdi kont lan se paske yo pat janm pare. Yo pa t janm pare. Enben, mwen menm nan kominote m nan, ki sa m fè? Mwen prepare moun yo pou sa. Donk, olye ke moun yo pase pwòp fim nan, epi se ann apre yo pral prepare yo, mwen menm sa m fè, m prepare moun yo avan, apre sa m fè yo pase pwòp fim. San ke se pa, san ke yo pa p fè copy trading, san ke m pa oblije ap di yo men kote pou yo bay, men kote pou yo sell, Ok, m just prepare yo pou sa, e m prepare yo pou sa a la fwa o nivo de risk management, a la fwa o nivo de teknik, technical analysis, e a la fwa o nivo psikoloji. Si ke w pa rasire w ke tou twa bagay sa yo ok, pa okipe pèsòn ki pral di w ba yo kòb pou pase pwòp fim etc, vin fè kopi trading, tout sa yo p ap itil absoliman ryen. Mentenan, pwòp fim nan gen yon reyalite epi l gen yon pati m kapab di ki son rèv oubyen ki son ilizyon. Paske anpil trader, Nan may pa yo, yo di bon, se kapital mwen manke, banm al pase yon pwòp fim. Banm al peye yon pwòp fim pou m pase yon pwòp fim. Epi otomatikman ke ou peye pwòp, yo fin peye pwòp fim nan, epi kisa yo wè? Yo wè ke yo pa janm ka pase pwòp fim nan. Poukisa? Paske yo pa janm prepare vre. Ou di mwens yo pa pare ase. Mentenan, gen moun ki itilize pwòp fim yo pou yo teste edge yo. Sa a s on lòt bagay. Paske moun ki itilize pwòp fim yo pou teste edge yo, objektif lan se pa fè lajan, objektif lan se teste edge yo. Yo konnen yo peye on kantite kòb pa mwa, men se just m ap teste edge mwen pou m wè kijan ke m ap santi m nan mache a. Pakont gen yon lòt moun li menm li peye pwòp fim nan se poul fè lajan kounya, se poul grenze lajan kounya. Anpil nan nou panse ke se paske nou pat janm ka gon akawont 50 mil dola, nou pat janm ka gon akawont 100 mil dola ki fè ke nou pat janm avanse. Alò ke se totalman fo, nou pat menm prepare anyen, nou pa prepare pou sa. Sa ke m vle nou konprann se ke yon pwòp firm se pa yon destinasyon final. Yon pwòp firm, pase yon pwòp firm se pa pwen darive an. Okontrè, se kòmansman journey an. Tout sa w t ap fè avan yo, se te echofman. Otomatikman ou pase yon pwòp firm, se premye etap lan. Paske lè ke w fin pase pwòp firm nan, gen next etap. 1, gen kenbe akawont lan, paske nòmal lè ou fin pase pwòp fim nan kounye a, kenbe akawont lan mwen wè w. E anpil nan nou, nou pa t gen ase kapasite pou n te manedje akawont lan byen lè ke l pot ko pase, lè ke nou pot ko funded. Men, parazè nou gen dwa pase pwòp fim nan. Yeah, m di sa, nou gen dwa panse sa s on jwèt, men parazè ou ka just pase yon pwòp fim, epi nan may pa w panse se fò w fò. Epoutan pa w, ou pa fò vrèman. Epi, ou panse ke se metrize ou metrize tout bagay sa yo, epi ou pa metrize yo vrèman. Ok? Epi kounye a, lè ke w fin funded akawont lan nan men w, Ou pa ka kenbe akawont lan. Ok. Premye rezon an se ke ou pa t prepare tout bon. Donk, pase pwòp fim nan li pa yon destinasyon final. Pase pwòp fim nan se premye pa nan yon journey. E m ap kòmanse, m ap kontinye redi l ankò. Donk, pase yon pwòp fim pa gen anyen pou pou fè w santi w ke ok, ou rive o somè, ou sou tèt tout moun, w ap montre ego, etc. Non. Pase pwòp fim pa gen anyen pou l wè a sa. Sèt, nan kominote m nan, mwen toujou poste yo, mwen toujou montre yo paske se yon kominote, lè yon moun fè yon pa an avan, nou sipoze aplodi, nou sipoze kontan, nou sipoze fè bri youn pou lòt paske se sa training nan ye, se sa kominote a vle di anfèt. Men, nou konnen ke trè byen, se pa yon pwen darive, se pa yon destinasyon final. Lè ou fin pase pwòfèm nan fòk ou kenbe akawont lan, fòk ou grandi akawont lan, epi kounye a fòk ou fè retrè sou akawont lan. Fòk ou fè retre sou akawont lan and fè retre yon fason pou alafwa gen yon bon kantite ki antre nan men w epi pou pwòp fim nan tou li gen yon kantite ki antre nan men l. Paske lè ke w fin pase akawont lan, pwòp fim yo, yo pral di w men konbyen pousantaj sou pwofi a l ap gen, sou men konbyen pousantaj sou chak pwofi ke w ap gen. Donk kounya apre pase pwòp fim nan, gen yon pakèt lòt etap. Men, kisa, anfèt, pase pwòp fim nan, fòk li gen yon objektif dèyè l. Fòk li gen yon objektif dèyèl. Paske gen moun ki panse ke yap just kontinye trade pwòp firm. Alò ke nan may pam, vrè lojik lan se pase pwòp firm, kenbe akawont lan, fè retrè epi mete sou kont pa w. Paske sonje premye pwoblèm ki te fè ke wal chèche pwòp firm nan. Se paske akawont ou pat gen ase kapital. Donk kounya objektif lan se grandi akawont pèsonèl ou. Poukisa? Paske yon bon maten yon pwòp firm ka rete l disparèt. Se se youn nan rezon ki fè ke m pa refere pwòp firm menm jan m pa refere broker. Yon bon maton ka leve ou wè pwòp firm nan disparèt. Donk, objektif pase pwòp firm nan se grandi akawont pèsonèl ou. Pase pwòp firm nan, kenbe akawont lan, grandi l, fè retrè, mete sou kont pèsonèl ou. Se sa l ta sipoze ye. Mentenan, m konnen ke, bon, gen moun ki gen dwa di, m pa oblije ouvè yon kont pèsonèl, si ke pwòp fi m yo la, m gen kapasite pou m trade, m ap trade, m ap fè retrè. Si l disparèt, m ap, m ap ale nan yon lòt. Donk, chak moun ap gen avi pa yo, ap gen desizyon pa yo. Tout moun lib pou yo, pou yo panse sa yo vle. Tout afè nòmal. Men, m pa ta vle ke yon moun panse ke pase pwòp fi m, se yon destinasyon final. Ok? Donk, Mwen te vle fè video sa a pou m pale de sa ke m panse de pwòp film, sa ke m panse ke nou bezwen pou nou pase pwòp film, paske gen anpil moun ki pa ka pase pwòp film paske yo pa prepare sa ke m sot di yo la, and gen anpil moun tou ki pase pwòp film ki pran l pou yon destinasyon final, alò ke se yon kòmansman. So, m ba nou randevou nan yon lòt video guys, babay, a la pwochèn.